Mesdames et messieurs frèm ak sèm haïtiens bonjour bienvenue sur Haitian public media je suis votre ami Abner Gelin jodi an se vendredi 9 janvier 2026 se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans poum rantre lakay ou mwen vle di mèsi a tout zanmi fanatik fanmi tout moun kèlkeswa kote wap koute n bienvenue sur Haitian public media et bonne journée. Mwen ta vle ankourajew pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, patajel ak tout moun ke ou konnen depi ke w panse yap benefisye. Yon sondaj ki te fèt antre 5 e 7 janvye 2026. Pèp ameriken an deklare yo pa dakò pou Trump ta kontinye atak sou Venezuela si l pa jwenn otorizasyon nan men kongrè. Selon sa ki ekri nan lwa a, le Prezidan des États-Unis pa kapab inilateralman deklare lagè, atake yon peyi etranje avèk sòlda e resous pèp ameriken an si Kongrè pa bay otorizasyon sa a. Ebyen, Sondaj sa te fèt pou kapab wè èske pèp ameriken an toujou panse konsa toujou. Ebyen rezilta a li klè, 69 pousan, yon grand majorite nan peyi a deklare yo kwè prezidan sa bezwen otorizasyon nan men kongrè si l ta vle pran lòt aksyon o Venezuela, espesyalman si l ta vle itilize sòlda ameriken yo. 31 pousan te di li pa bezwen otorizasyon, men 69 pousan di wi. Prezidan an bezwen otorizasyon si l ta vle kontinye atak o Venezuela. Avèk sipò pèp ameriken an, genyen anviwon 5 repibliken Ozetazini ki deside yè pou yo vote ansanm avèk demokrat pou yo pase yon lwa pou mete limit sou pwisans prezidan an. 5 Repibliken, Senatè, vote ansanm avèk tout Demokrat pou kapab mete limit nan pwisans Prezidan. The yeas are fifty two, the nays are forty seven. Five Republicans join Democrats in support of the bill.
5 Repibliken, jwenn avèk tout Demokrat pou vote pou sipòte Bill sa a ki ap avanse pou l vin lwa. Men nou konnen trè byen Prezidan Trump p ap siyen l paske l deja di sa. Paske nou konnen, lòske yon lwa vote li pase nan Chanm dè Depite li pase nan Sena a, li pral parèt sou biwo Prezidan an. Prezidan an bò kote pa l, li gen yon chwa pou l siyen l oubyen pou l refize siyen l, nan sans sa li veto li. Donk puiske nou deja konnen lwa sa ki ap avanse la se yon lwa ki pwal pwan pouvwa prezidan an, m pa kwè ke Trump prè pou l sinye l. E l deja deklare li gen dwa pap sinye l. Repibliken sa yo ki te deside pou yo vote pou li enkli Susan Collin, dam sa yon repibliken men li yon ti jan modere. Nou genyen osi Todd Young. Sa a se yon lòt Repibliken. On jan modere. Yo pa vle lagè Ozetazini. Nou genyen Lisa Murklowski. Li menm tou yon modere. Pafwa li vote avèk Demokrat. Li deklare li pa dakò pou prezidan an avèk pwòp fòs pa l kapab antre nan yon peyi san l pa jwenn otorizasyon Nan men Kongrè, nan men Kongrè. Nou genyen Jash Hali. Sa a li menm se yon sipriz, paske misye se yon ultra maga, men li menm tou, li pa dakò pou l bay prezidan sa a tout dwa l pou l deklare lagè avèk nenpòt peyi. E nou genyen Ron Paul, youn ki toujou kanpe kont prezidan sa a. lòske l vle pran pouvwa nan men Kongrè. M pral pataje avèk nou menm kisa chak senatè sa yo te di, poukisa yo deside pou yo vote nan fason sa. Men kòm mwen di medam e mesye sa a se yon pouvwa pou limite oubyen yon fren nan pouvwa prezidan sa a vle pran an pou l mache deklare lagè nan mond lan. Senatè Jash Hali te pran lapawòl Pou l te pale pou ki sa ke li menm li deside pou l vote jan ke l vote a. To me this is all about going forward if the president should determine you know what I need to put troops on the ground in Venezuela I think that would require Congress. Anpil Repibliken sipòte aksyon ke Trump te fè lòske l te antre nan Venezuela pou l t al ranmase Nicolas Maduro. Men pwoblèm ke yo genyen sè ke yo pa ta vle ke prezidan an kontinye ap pran dè zaksyon inilateral san ke l pa kontakte Kongrè. Josh Hawley ke nou konnen se yon ultra MAGA, li te pran lapawòl, li deklare, Vot ke m fè jodi an la a, se pou m kapab poze kesyon èske Kongrè bezwen otorize tout lòt aksyon militè ki pral pran nan mond lan. E m kwè Atik 1 nan Konstitisyon an li menm, li mande sa. Sa vle di, Josh Hawley, bò kote pa l malgre ke l sipòte prezidan an, men l santi li nesesè pou ke Prezidan Trump chache otorizasyon nan men Kongrè avan ke li menm li avanse pou l atake yon peyi kèlkeswa peyi a. Suzan Colen bò kote pa l, me sa ke l te deklare, Sikonstans yo chanje. Malgre ke m sipòte operasyon pou sezi Nicolas Maduro, ki te yon bagay ekstraòdinè, avèk presizyon e konpleksite, men mwen pa sipòte pou n ta pran fòs lame Dèzetazini pou nou al antre l nan batay nan Venezuela oubyen Greenland san Kongrè pa t bay otorizasyon espesifik. Donk ou kapab wè, medam e mesye, Susan Collin ki se yon Repibliken, li deklare mwen sipòte aksyon ke Trump te pran pou l al arete Nicolas Maduro. Espesyalman, jan ke l te fèt la, konpleksite ke l te genyen, men kanmenm li fèt. Men sèl pwoblèm ke m genyen, mwen pa ta renmen pou ke lòt aksyon fèt o Venezuela, pou ke lame ameriken an, pou l al antre nan yon long konfli nan Venezuela oubyen nan Greenland. Sa li menm nou pap sipòte l si ke prezidan an li pa parèt pou l mande otorizasyon. Nou genyen osi Todd Young, yon Repibliken. Me sa ke misye te deklare, Prezidan Trump te fè kanpay li kont de gè ki dire pou toujou, e mwen menm, mwen sipòte l nan pozisyon sa a. Men yon gè nan Venezuela ki pral pran lame ameriken pral antre nan yon konfli, menm lè sa se pat entansyon nou. Sa tap opoze nan objektiv ke Trump te genyen pou l fini avèk gè nan peyi etranje. Donk ou kapab wè, Todd Young ki se yon maga, kòm mwen di n deja lè maga yo pa vle lagè nan mond lan. Donk li deklare Trump te fè yon kanpay, nan kanpay li l te pwomèt pou l te fini avèk tout gè nan mond lan. Donk si ke jodi an la, menm moun sa ki te fin deklare li pa vle fè gè nan mond lan, pou li l pral antre nan yon gè o Venezuela, nou pa konnen konbyen tan l pral dire, pou l al pran lame amerikèn pou l al antre l nan gè sa, mwen menm mwen pa kapab sipòte l menm lè se pat sa entansyon an te ye, men mwen pa kapab sipòte yon bagay konsa. Nou genyen Lisa McCloskey, li menm tou li te pran lapawòl, tout se repibliken, men sa ke li te di, Administrasyon sa a echwe nan responsabilite l pou l bay Kongrè ase enfòmasyon ki nesesè pou yo kapab evalye e konprann baz legal pou aksyon sa yo. E sa m di la a, Li te verite yè e l toujou verite jodi an. Sa vle di, Trump pa t janm bay enfòmasyon a Kongrè avan yo t al atake Venezuela. Avèk tout bagay sa yo, moun sa yo deklare yo p ap sipòte prezidan an pou li avanse inilateralman pou l al atake yon lòt peyi, kèlkeswa peyi a, espesyalman kounye a la ki li yo Venezuela, san ke Kongrè pa ba l otorizasyon. Donk, ou kapab reyalize, medam e mesye, malgre Demokrat an minorite, men gen de bagay vrèman k serye nan peyi a. Ou jwenn plizyè Repibliken ki deside pou yo jwenn avèk Demokrat pou mete yon fren sou aksyon prezidan an. Medam e mesye, nou genyen Senatè Repibliken Rand Paul. Pou m di w laverite, se sèl Senatè Repibliken ke mwen menm, mwen respekte vrèman. Paske, malgre l s on repibliken, li se yon maga, men, li pa jamè, jamè lèse pwisans Prezidan Trump enfliyanse desizyon l. Le pli souvan, li antre nan opozisyon lòske Trump vle pran dè aksyon ki pa konfòm a la lwa, espesyalman si bagay sa yo, yo pral afekte peyi a. Pou sa, mwen genyen respè pou Ron Paul. Nan dosye sa a, me sa ke misye te di. Li te trè kritik a lòt lidè nan Kongrè. Li deklare, Lidè ki nan Kongrè jodi an la a, yo vle pran responsabilite yo pou yo lage l sou prezidan an, espesyalman responsabilite ke yo genyen pou deklare lagè. Paske n konnen, medam e mesye, Konstitisyon Dèzetazini plase pouvwa pou deklare lagè nan men Kongrè. Kongrè dwe bay otorizasyon sa a. Men, Rand Paul deklare sa ke l wè jodi an la, sèke kòlèg li yo, Repibliken parèy li, yo rejte responsabilite sa a. Yo rejte efò pou yo reprann otorite ke yo genyen nan men prezidan an. E sa ke yo fè, Yo pran tout pouvwa sa a, yo lage l nan men prezidan an. Sa se Rand Paul k ap pale. Li di ke yo pa gen kouraj, l ap pale de manm Kongrè. Yo vle pran tout responsabilite yo pou yo lage l bay prezidan an pou yo pa vote pou deklare lagè. E Ron Paul deklare li menm pèsonèlman, li pap jamè, jamè pran pouvwa sa a pou l ta bay prezidan an, paske pouvwa sa a se Kongrè ki ba li l, nan sans sa a, Trump dwe jwenn otorizasyon nan men Kongrè avan pou l ta deklare lagè. Trump bò kote pa l medam e mesye, li te monte sou sosyal medya pou l te kapab kraze Repibliken sa yo ki vote avèk Demokrat. Li deklare, Repibliken sa yo dwe wont ki vote ansanm avèk Demokrat nan yon fason pou yo kapab pran pouvwa pou m batay e defann Lèzetazini Damerik. Li di Susan Collin, Lisa McCloskey, Rand Paul, Josh Hawley, E Todd Young? Moun sa yo pa dwe jamè, jamè re-eli ankò nan Kongrè. Li di ke vot sa ke yo fè a, li pral fè l difisil pou nou defann sekirite nasyonal e osi eseye kraze otorite prezidan an kòm komandè an chèf. Li deklare Repibliken sa yo ki deside pou yo vote ansanm avèk demokrat yo vrèman stupid. E l di lwa sa ki ap eseye pase a, li pa konstitisyonèl, li totalman vyole atik 2 ki nan konstitisyon sa. Donk medam e mesye nou kapab wè Prezidan Trump pa kontan paske gen anpil repibliken nan pati politik li a ki deside pou y al travay avèk demokrat pou mete limit sou pouvwa l. Medam e mesye, nan yon lòt desepsyon pou Prezidan Trump avèk rès pati politik repibliken an, genyen 17 repibliken nan Chanm dè Depite ki deside pou yo vote ansanm avèk tout demokrat pou bay ekstansyon a Obamacare Subsidies pou 3 zan. Sa vle di, 17 repibliken nan Chanm dè Depite refize pou yo dakò avèk agiman Repibliken an, yo deklare yo pral sipòte Demokrat e yo vote pou yo kapab bay ekstansyon a Obamacare pou twa zan. Nou konnen depi Oktòb rive la a, n ap batay pou ke lè Repibliken dakò pou yo bay ekstansyon nan bagay ki nou rele The Affordable Care Act, Subsidies, lajan ki disponib pou ede Ameriken an malere a peye pou sèvis sante. Tout primyòm oubyen fi ke moun ap peye deja ogmante. E lè Repibliken kanpe an kwa, yo pa vle. pase yon ekstansyon pou ede moun yo. Finalman, 17 Repibliken sa yo se sa ki vilnerab yo, an en sans, ki nan yon eta kote gen yon posibilite, nan midterm ki pral vini la a, yo kapab pèdi pozisyon yo. Donk yo deside pou yo dezobeyi lè Repibliken e pou y al vote ansanm avèk Demokrat. Pandan ke n ap pale la a, 17 nan yo menm vote pou kapab bay otorizasyon ekstansyon lajan pou ede malere sa yo. Vot la 230 a 196, li pase avèk 17 repibliken ki sipòte l. Pandan ke n ap pale la a, bil sa a li pral avanse al jwenn senatè yo Gen yon grann posibilite yo kapab bloke l Osena. Men men sa k rive. Si yo bloke l, Palè Repibliken, li pral vrèman ba yo anpil pwoblèm nan eleksyon k pral fèt an Novanm. M vle pou w konprann sa k ap pase la a. Repibliken nan yon sitiyasyon vrèman difisil. Paske midterm eleksyon pral vini. Si yo deside pou yo bloke bil sa a, k ap bon pou malere a, yo pral peye trè chè, e se la a ki fè ke w wè 17 Repibliken konprann sa k ap pase a, yo deside kanmenm pou yo vote avèk Demokrat pou kapab sove subsidies pou Affordable Care Act, paske sa a, li bon, pèp la bezwen l, Pandan ke y ap bay avantaj a moun ki rich, pase de lwa pou bay avantaj a sa yo ki gen anpil bilyon Ozetazini, malere a k ap travay di chak jou a, se li menm k ap soufri. Nan sans sa a, nan eleksyon k pral fèt an novanm, yo pral vrèman fè moun sa yo peye pou sa ke yo fè. Epi jodi an la a, 17 Repibliken konprann sa k ap pase a. Yo kanpe an kwa yo di m pa gen pwoblèm, nou pral vote avèk lè Demokrat pou nou kapab bay ekstansyon a subsidies pou Affordable Care Act. N ap tann pou nou wè sa k pral pase. Donk gen yon grann posibilite lòske bil sa a rive o Sena a, yo pral chanje l. Yo pral wetire, yo pral ajoute, men alafen mwen kwè Gon bagay kanmenm ki pral pase pou kapab ede malere sa yo. An nou pale de yon lòt bagay. Nou sonje yè nou te pale de ensidan ki te fèt nan Minneapolis kote ke ice te touye yon dam. E apre sa te vin gon lòt ensidan ankò ki fèt Ozetazini kote ke ice ankò te fizye lòt moun toujou. Avèk bagay sa yo medam e mesye, kongrè pase alaksyon ap travay pou wè kòman yo kapab limite Bagay ke Trump ap fè Ozetazini. Men sa ki sou pye kounya la. Genyen plan pou yo pase yon lwa pou kapab unmask ajan ice yo. Sa vle di, retire mask ki nan figi yo pou nou kapab wè kiyès ke yo ye. Paske li pa fè sans dans les rues des Etats-Unis, nou gen de moun kap mache avèk zam an men epi mask nan figi yo. Sa vle di, yo pral pase yon lwa ki pral entèdi pou ke ajan ice ap mache nan lari Lèzetazini avèk mask nan figi yo. Sa pa dwe fèt, paske Lèzetazini li pa Afganistan, li pa Mwayen Oryan, pa gen rezon pou nou genyen 2 sòlda oubyen 2 ajan nan yon vil avèk mask nan vizaj yo. Li trè danjre paske pafwa yo kapab kidnape yon moun e moun ki nan zòn nan pap atake moun yo paske yo panse se ajan ice ke yo ye poutan se moun kap kidnape moun. Se yon bagay ki trè danjre. Pandan ke nap pale la a, Kongrè ap travay sou yon plan pou pase dè lwa pou kapab egzije tout ajan, tout polis ki nan lari, vizaj ou dwe klè. pou yo kapab wè kiyès ki ou ye. Badj avèk idantifikasyon w pou ke pèp la kapab santi yo konfòtab. Paske pandan ke n ap pale la a, pèp ameriken an nan èdj paske yo pa konprann sa k ap pase nan peyi a. Dezyèmman, administrasyon Trump la gen yon abitid, y ap arete moun ki pral nan tribinal. Yon imigran ki gen yon randevou nan tribinal, yo gen ajan ice kanpe nan pòt la l ap tann yo. Lè yo parèt, Yo arete yo. Sa a li ilegal e Kongrè ap mete de lwa pou anpeche l. Paske medam e mesye, se yon dwa ke ou genyen pou parèt devan tribinal pou al presante ka w. Donk, paske ajan ice yo kanpe ap tann ou, sa vin rann anpil moun sabotaje chans yo. Yo pa ka ale nan tribinal paske yo pè pou yo pa arete yo. Twazyèmman, gen de lwa k ap kreye la a pou kapab bay lè demokrat oubyen lòt moun, lòt gwoup, otorizasyon e dwa pou yo antre nan sant de detansyon yo pou y al fè envestigasyon pou yo konnen ki jan ajan ice yo ap trete moun ke yo kenbe yo. Gen yon seri de moun ki gen otorizasyon pou yo rete Ozetazini. Men, de tanzantan, fò yo prezante nan ofis ice pou y al tchèken. Sa a se yon bagay legal ke l ye. Men, jodi an la a, lòske moun sa yo parèt pou y al chèken, ajan ice arete yo, ranmase yo e depòte yo. Sa a li imoral e l pa legal. Kongrè ap travay pou yo mete de lwa pou anpeche bagay sa a. Y ap travay sou lwa pou kapab bay plizyè gwoup e lè demokrat otorizasyon pou y al vizite sant de detansyon kote ke ice kenbe imigran yo pou yo kapab wè ki jan de tretman ke y ap ba yo. Tout sa yo se lwa jodi an la k ap travay nan Kongrè pou kapab chanje dinamik sitiyasyon imigrasyon Ozetazini. Donk, medam e mesye, nou kapab wè anpil travay ap fè, men nou menm tou nou dwe patisipe. Eleksyon gen konsekans. An novanm ki pral vini la, nou dwe kòmanse prepare n pou n al vote. M p ap janm sispann di sa. Mwen ta renmen pou nou kòmanse gade nan chak eta, nan chak vil, ki moun ki kandida, kiyès ki pral reprezante w, ki kote ke yo ye, kisa ke yo kwè, e vote pou sa ke ou vle Vote pou bagay ke ou panse ki pral bon pou ou menm, pou kominote ou e pou peyi ou. Non pa m se Abner Gelin pou Haitian Public Media pase yon trè bòn journe Bondye gade ou Bye bye.